te genyen kèk ti pwoblèm ke nou tap regle, te genyen kèk ti pwoblèm ke nou tap rezoud. Map pwofite di nou ayibobo pou sila yo ki gentan branche avèk nou la sou live ginen an e map di sila yo ki dèyè kap vini ayibobo nap di ayibobo wongan manbo wonsikanzoladogwesan

Farelus kòman nou ye kenbe la Magloire kòman nou ye map di nou tout ayibobo Florence pitit fi m kòman nou ye Saouna kòman nou ye Yves Aristil kouzen pa m frè m nan Ginen kòman nou ye Johnny Joseph frè m kòman nou ye map di nou tout ayibobo e mwen kontan rewè nou ankò aswè a ansanm avè m Ebyen nou pap janm bliye ke Mwen menm an ki di delivre w bon gangan, ki toujou ap pataje konesans vodou ansanm avèk nou, ebyen jodi a la nou vini pou nou kontinye travay ke ginen yo te ban nou fè. Gen plizyè nan nou la jodi a n ap baze sou pwoblèm yo ak difikilte yo. Gen plizyè nan nou la ki gen yon chay ke n ap pote. Dèfwa w ap gade lè e levanjil la ou byen moun ki nan krisyanis yo lè ke yo gen pwoblèm sa yo y ale nan pye sen gen kal priye y al fè jèn yo jene men ou menm kòm vodwizan lè w gen pwoblèm kisa w fè kisa w fè Te plenyen, joure lwa yo, di lwa yo pa ede w, yo pa itil w anyen, di ke se pa dat wap mande lwa yo ou pa janm bay rezilta etc. Men ou manke priye lwa yo. Lè m pale de priye lwa yo, ou manke limine avèk lwa yo. Genyen anpil nan nou ke m kapab di kap jete. Ana Levèk kòman nou ye? Marilyn Marilyn Louis kòman nou ye? Ayibobo Wi gen nan nou ebyen k ap jete dotrin yo Jete dotrin yo kòman? Lè yon espri Ayibobo Florence kòman nou ye? Lè yon espri vini kote nou ebyen ki vin mande nou an reklamasyon Mande nou an reklamasyon Lè w di bon mwen menm m s on moun ki reklame men m pa renmen bagay sa yo Lè sa, ou menm ki gen lwa ginen ki mache avè w ki sa w di espri a la? Ou di l fè bak. Ou di espri sa li menm li mèt fè bak. Ou menm ki gen yon revelasyon w fè ou wè pou w depoze yon chandèl wouj pou Nago, pou w depoze yon boutèy wonm. Epi ou leve. Poutchina love kòman nou ye? Epi ou leve ou pa fè l. Ki sa w di lwa sa? Ou di lwa sa fè bak. Ou di lwa fè bak ansanm avè w. Men pa bliye nan priyè yo tou, gen sa ki le redevans, gen ki le pwomès, angajman ke w te fè avèk lwa yo. Poukisa lè n ap priye lwa yo, nou jis plenyen, men nou pa mete lwa yo an defi? Poukisa nou plenyen, nou kriye? Nou plenyen, nou wouke, nou kriye. Men nou pa mete lwa yo an defi. Mete an defi kòman? Se pa presyon non. Men se pou di lwa yo, si nou ban m chandèl wouj sa a, mwen menm m ap fè ble a. Brinca Pierre kòman nou ye? Se pou di lwa yo, poukisa ou pa ka ban m chandèl wouj sa a? Kisa m manke? Èske m manke konsantrasyon? Poukisa nou manke anime nan mwen? Mwen konnen gen renmen w la ki gen lwa abitasyon n ki reklame nou. Nou fè yon etènite ap fè liminasyon, men menm yon rèv pou pi piti nou pa fè. Èske nou te byen priye? Èske nou pa t priye ditou? Èske nou te byen konfòme nou pou n te fè priyè sa a? Èske jou sa w te chwazi a se jou lwa ou te anvi pale avè l la? Lwa yo gen lòd ak disiplin yo, yo gen règleman, yo gen prensip pa yo. Sa ke nou menm kòm vodouyizan nou manke lakay nou. Nou manke prensip devan lwa yo. Nou manke prensip devan lwa yo. An nou di ou son novis, yon novis blanchi. Lè m di novis blanchi, yon moun si l limen chandèl sa, ebyen se paske gen blakawout ki fè l limen l. Yon novis blanchi. Men pa kont, Keklonswa sa w fè dèyè moun sa yo men w pa ka fè l anyen. Ki fòs k ap mache ak moun sa yo? Èske moun nan li menm pa inyorans li konn fòs k ap mache avè l la? Èske l chache konn ki fòs ki ap mache avè l? Èske pwoblèm ou genyen an, èske w pa ka rezoud li? Èske se kwayans ou manke? Eske se lafwa ou manke nan lwa yo? Kòman ou fè chache rezoud yon pwoblèm 6 fwa ou pa jwenn rezilta? Eske se fòs cho ou pa manyen? Eske se sekwe ou pa sekwe lwa yo? Eske se gide ou mal gide pou fè sa ou ap fè a? Si jounen jodi a. Nan vodou ansestral pa nou an, nou poko ka gen sa yo kòm baz spirityèl pou n sèvi lwa yo, ebyen nou genyen gran pwoblèm. Marie Lourde kòman nou ye? Johnny Dabel kòman nou ye? Wi, m ap di nou tout ayibobo. Mezanmi, pou sila yo k ap swiv Life I Ginen an, n ap mande pou kèlke grenn moun nan nou pataje li. Ebyen pou lòt moun yo kapab wè sa kap fèt la, kapab wè travay ginen yo, moun ki novis yo pou yo kapab aprann men kisa ebyen yo kapab jere nan nivo mistik la. Ok. Lè yon mèt gen yon fòs ansestral lap fè pou ou, ou menm ki gen bitasyon ou ap sèvi, oubyen ou gen bitasyon ou inyore, oubyen bitasyon ou ta tonbe, e ke fòs bitasyon sa yo, yo an revanj, y ap chache pitit bitasyon ki pou vin kanpe bitasyon an. Y ap chache moun ki pou vin bay bitasyon an vi. Kote nou? Kote nan nou ki kanpe avèk lwa bitasyon yo? Kote nou? Kote nan nou ki reponn avèk reklamasyon yo? Kote nan nou ki rantre nan bitasyon nou vin fè liminasyon, vin eklere lwa yo? Kote nou? Ou menm ki se madan Ogou, kote boutèy wonm ou? Kote chandèl wouj ou? Kote manchèt feray la, mouchwa wouj la mare ladan, nan tèt kabann ou an? Kote li? Kote yo? Ou sèvi dantò, kote mouchwa ble ou? Kote boutèy? Mwen a ou. Ou sèvi Dantò. Papa Ogou gen yon etènite l ap mande w alyans. Kote bag sa a? Èske se pa bag sa a ki koz ou mare a? Manman Dantò mande w maryaj. Kote alyans lan? Kote bag la? Èske se pa bag sa a k rann ou mare a? Ou sèvi Lwa Legba nan bitasyon ou, poukisa tout pòt ouvri pou ou yo fèmen? Kote orasyon Lwa sa a? Kote orasyon Lwa sa a? Poukisa ou tankou moun ponyèt lave, e ou gen Lwa nan bitasyon ou? Kote fòs Lwa sa yo? Jan yo ede m nan, yo pa ka ede ou? Jan yo ede lòt moun nan, yo pa ka ede? Kote lwa sa yo? Kote lwa yo? Daniel, koman nou ye? Kote lwa sa yo? Eske lwa sa yo, yo pa ka ede nou? Kote lwa yo? Ou gen randevou men kou jou a rive tout bagay pase a lo. Ou nan travay ou pa ka rete. Ou tankou moun kap chanje rad nan travay, ou paka rete, ou toujou pèsekite moun sa yo. Kote lwa k pou vin defann ou an? Kòman w fè pou lwa sa yo defann ou? Poukisa yo ba w do? Ou pa chache konnen. Chak pwoblèm ou jwenn, Tou gen youn ki vini. Pou ki rezon? E ou se pitit Ginen, ou gen lwa nan bitasyon ou. Kote lwa sa yo? Ki sa ou fè pou lwa sa yo kanpe, pou yo ede ou? Ki sa ou fè pou yo ede ou? Chans ou, bèl chans, ak pou ou. Kote lwa Zaka? Guiolad Nicolas, kòman nou ye? Map diw ayibobo, kenbe la pa lage. M kontan wèw aswè a. Wi. Ou se madanm mwen. Kisa w te gen ak mouche ogou? Kote lwa sa? Poukisa yo baw do? Kote lwa danbala?